Au lendemain de la mort du président Jovenel Moïse, pour qui je demande qu'on observe une minute de silence. Mwen te kòmandan youn nan 3 inite sekirite prezidansyèl ki t ap sekirize prezidan ki pi enpopilè, Mose di.

Se trè ta ke m pral kòmanse santi yon tandans lakay minis lan pou yo te ka posibleman mete m kòmandan USGPN, men se pa kòm si di dè un debi, ok, ke li te gen tan di m klèman men kisa pwojè a ye. E entèvyou final lan, bon m pa ka di entèvyou, pito gen rankont final lan m pral fè l avèk le Prezidan de la Repiblik, eum, kèlke pa fen janvye. Kote Prezidan de la Repiblik lan pral di m, bon le Prezidan elu a lepòk, pral di m klèman,

Inite de sekirite jeneral du palè nasyonal. Mwen pran kòmandman USGPN nan an 2017, ki se yon inite ke yo kreye an 1994. Sa vle di, se pa mwen ki fè lwa ki pòte kreyasyon inite a ditou. Se pa mwen menm non plis ki defini. Modus operandi l ki se jan li travay, mòd operatwa li. Deskripsyon tach avèk tèm de referans initè a se pa mwen ki ekri yo. Se yon eritaj ke m jwenn, ki de bagay ki te la deja. Enben, nou pral sezi konnen ke linite de sekirite jeneral di palè nasyonal chaje l inikman de sekirite perimetral palè a.

ke prezidan de la repiblik lan ladan l, donk yo vle di perimèt enstalasyon fizik sa, e perimèt ekstèn 3 ano de sekirite prezidansyèl si prezidan an kounye an deyò dè enstalasyon fizik. Katriyèm ano a se polis lokal lan ki chaje l de li. Donk, fè m pase kòm le responsab de la sekirite prezidansyèl, Se yon aberasyon, paske tèl n'etè pa le ka. M te kòmandan youn nan 3 inite ki te chaje le sekirite prezidansyèl. Te gen USP ki te fè sekirite rapwoche. 4 tim kòm dezyèm sèk ki te chaje l, se kòm ta di w 2 bra, se te bra ame USP a. E finalman twazyèm sèk la ki se USGPN ki chaje l inikman e estrikteman de la sekirite perimetral, ki ekri nwa su blan lan lwa ki pòte kreyasyon a inite a. ki lan RDG a. E anplis, si nou pran dekrè de fevriye 2016, ki se dènye dekrè dayè siyen pa le prezidan Joseph Michel Martelly, kote yo defini klèman, klèman ki sa sekirite prezidansyèl lan ye. Nou gen yon kowòdinasyon sou tèt nou ki. kòmande, dirije pa yon Kowòdonatè de la Sécurité ki jwe wòl chèf sekirite prezidan an, paske se li ki kowòdòne le mouvman antre les trois unités. Donk, on avè twa inite distenk, USP, kat tim, USGPN, e sou tèt twa inite sa yo, sou chak inite sa yo gen yon kòmandan, youn nan inite sa yo, youn pa kwafe lòt ditou, e sou tèt twa. Inite sa yo ki gen, byen sur, chak gen kòmandan pa yo, donk mwen menm m te kòmandan URGPN sèlman, nou genyen kounye an le Coordonnateur de la Sécurité Présidentielle qui est le Commissaire Divisionnaire Jean Laguerre Civil, qui effectivement lui était le Chef de Sécurité du Président. Mentnan, an tan ke kòmandan d'inite, bon mentnan mwen fin eksplike w kisa wòl inite m nan ye, kisa l fè kòm travay, mentnan mwen menm kòm kòmandan inite sa, an kisa travay mwen konsiste.

Bòn mach komisarya a. Bòn mach inite a. Bòn mach patwouy ke l responsab la. Bòn mach direksyon depatmantal ke l ap jere an, e ensi de swit. E bòn mach sa se pa rapò a etablisman de yon bon eta majò, yon bon responsab operasyon, dabò yon bon asistan, yon bon responsab operasyon, yon bon responsab advance, nan kad komisarya yo ki se yon bon responsab.

Enstiti donk ki vle di ke mwen delege. Dezyèm misyon e dènyè se le byenètre de son pèsonèl. Asire ke ajan nan kondisyon optimal pou l kapab ba w rezilta. E se poutèt sa mwen te konprann sa klè lè m kòmande nan USGPN, m asire m ke ajan nan le meyè kondisyon posib pou l kapab ban m rezilta. Nou pral pale de sa pi devan, an tèm de reyalizasyon, acha de materyèl, ekipman, pa egzanp, an pran pak otomobil, e jan pas. Donk tou sa pou te di ou ke, dabò, bonne marche de sa w ap jere an, se ke mwen te fè e fè byen, e dezyèman le bien-être de mon personnel, e m panse ke li te evidan. Èske ou kapab di nou kisa ou reyalize? Pandan pasaj ou nan tèt inite sa a. Reyalizasyon
Pou kòmanse, ann pale dabò de pòch koripsyon ki te gen nan inite a. Lè m pran kòdonye USGPN, mwen asire m ke mwen fè twa a kat mwa, diyon egzakteman twa mwa, pewòl fevriye, pewòl mas e avril. M fè twa mwa kote tout ajan USGPN. ki alepòk te otou de 600 e kèk ajan, tou lè 600 e kèk ajan de l'URGPN vin touche dirèkteman nan men m. Yon fason pou m konnen klèman ki kote w ap travay, ki kote w afekte, nan ki detachman ou ye, nan ki baz w ap travay, ensitvit. Se te yon fason pou m te ka gen kontwòl pèsonèl la. Apre 3 mwa, 3 mwa ke mwen menm pèsonèlman m ap fè pewòl lan, mwen remèt bokou plis ke 6 milyon de gourd

Non sèlman m voye l nan kowòdinasyon, mwen asire m ke kopi akize resepsyon sa a al jwenn Sekretè Jeneral la kanmenm e m rive ankò pi lwen, alepòk se te Yves Germain Joseph, e mwen asire m ke Ministre Yves Germain Joseph ban m otorizasyon pou m al nan Ministè Finans pou ke m al bloke chèk sa yo sou sistèm nan. E se a souman ke m pral okouran ke se pa de òganizasyon dwa de lòm, pa egzanp, ki te gen chèk mò nan USGPN, anpil moun nan laprès, sitou ke se te vrèman monte an pwisans, m kapab di w, rezo sosyo. Donk, te plen moun ki te gen chèk mò anndan USGPN. Se jis inikman bay non polis epi chèk ap soti sou non l. M pa pral aprann moun anyen. Donk, ki vle di ke chèk sa yo ka al chanje yo brh, yo ka al chanje yo nenpòt ki bò w vle. Donk, pòch de koripsyon sa se nan premye bagay. Lò de mè premye mwa ke m kraze nan UAGPL. Dezyèm bagay ki gen rapò ak koripsyon, byen avan mwen m kòm kòmandan UAGPN, lè misyon prezidansyèl yo te peye yo likid, nan pale de pèdiyèm yo, literalman de ti sak diri plen kòb likid ki sòti brh pou yo kapab peye ajan ki ba lan misyon yo. Donk lis misyon an ka gen egzanp ann di 120 moun, epi lè w rive lan misyon wè se 30, 40 ajan k la epi kòb Diferans lan separe pa lè kòmandan. Avè m pa t gen sa. Non sèlman m asire m, m fè swivi pou sa, m ekri pou sa, m fè swivi pou sa ke yo pa bay kòb likid ankò pou lè misyon prezidansyèl, ke se chèk woz nòmalman ke yo bay. Sa fè 1. Donk yo di w ke ajan an t ap resevwa chèk li pou l al chanje brh. E dezyèmman, lè m fin siyen lis misyon an, m asire m ke li afiche nan tablo initè a. Mwen te asire m ke nan sen inite a,

Donk avè m, depi premye ajan mwen grade a jiska mwen menm kòmandan initè, tout moun te gen materyèl e ekipman de travay. Sòti sou bòt, menm ba pou yo met nan pye yo, inifòm konplè, sentur fòt, jilè par bal, plak devan, plak dèyè, kas balistik, kagoul, linèt, gan, sling, janbye, e tripoutay, e jan pas, kouto, kamèl bag, eksetera. Poukwa? Paske fòk ajan ou mete nan de kondisyon pou l ka ba w rezilta. Donk, mwen te yon kòmandan sousye e mwen te asire m jisteman ke ajan yo te gen tout materyèl de travay yo. Senkyèm reyalizasyon, se sistèm monè kourant. nan Sekrite Prezidansyèl la pou resevwa yon korespondans di Kòdonatè. M pa met non. Kòdonatè X. Gen tèl ajan de tèl inite, yon inite ki andeyò de palè wi, oubyen tèl ajan ki detache avèk tèl politisyen, ba l yon galil. Pa bliye ke se lobeyisans avèg. Men militè m, depi w pase m lòd se fini. Se avozòd mon kòmandan. Donk bagay sa yo te konn deranje m anpil, poukwa? Paske, admeton, m jis ap pran yon chif konsa. M gen 4 sen kèk fizi, epi m gen 6 oubyen 7 san ajan. Donk ou dakò ke m pap gen fizi pou tout ajan. M jis pran on chif aleatwa. Donk sa vle di ke se pa de chif egzat. Se jis se jis on egzanpl. Ba sa ou te konn deranjan. Fò an gade resous inite a. Resous balistik inite a kap ki brale ki bal jwenn kès de politisyen. O tèl polisye ki detache a tèl delege depatmantal ba nou gade l. Tèl polisye k detache ak tèl ministre, ba nou M14. E se de korespondans ki vin jwenn nou, donk yo di ke kòdonatè a pa sou lòd la, ou pa gen lòt bagay ke w ka fè a, ou sot bon kòmandan. Donk pou evite sa, premye sa m fè, m di bon ok, m pral pèsonalize arm kolektiv yo. Paske gen arm pèsonèl ki se pistolè polisye a. Men òm kolektiv yo se de zanm ki jisteman pou tout ajan yo. Donk, m chèche konn ki teknoloji ki ka fè l, mwen dote inite a de de teknoloji sa e mwen chanje koulè tout zam kolektiv inite a nèt m ba yo koulè inifòm. Donk, lè on wo grade, on kòdonatè, ekri me mande m on bagay konsa, kwè m sove, vip a pa ta renmen gen gade l sa nan men l paske l ap twò evidan ke zam sa se nan palè nasyonal ke l sòti. Donk se te yon fason pou m te frennen emoraji sa ki te egziste a, de afè de bal, m se yon zam, bay manmzèl yon bagay, non. Avè m sa te kanpe. M pa bezwen di n, m ap travay nan yon espas politik, ki kantite ennui ke bagay sa a pote. Men kòm mwen menm toujou di sa, pa gen anyen ki ka frennen enpetyozite, Dimitri Edward. Pa gen mwayen. Dok tout pale wap pale a sa se pou ou. Byen sur rezo sosyo, byen sur la près lokal, la près entènasyonal se te tout yon machin. E men ki rezon ki te gen dèyè bagay sa yo. Se pa sa sèlman hein. Gen toujou. Tout moun konn kisa machin reprezante lan leta. Yon bwat leta ka achte 30 veyikil. Obou de 2 semèn, nan 30 veyikil la se 7 k an fonksyon anndan bwat la epi 23 lòt yo pa konn kote yo fè. Volatilize. Se pa mwen k ap aprann pèp ayisyen sa la kounya. N ap rekonèt byen grann, yon gouvènman fè 5 an, chak 5 an toujou gen dè e dè acha de veyikil k ap fèt san rete, donk gen yon dyab lan leta k ap gobe machin. Gouvènman an ap pou 5 an. Plizyè fwa pandan kenkena a, se machin k ap achte san rete. Enben jisteman lakay pa m pa t gen sa. Y achte veyikil pou inite m, m pèsonalize yo. Ou pa fout sal yon bal kreyòl la lè yon pikòp yo achte pn. Dayè mennaj m pa t monte ladan l paske l pè. Donk m asire m ke materyèl la fè travay inite a. Mwen ta pase gri gri anlè tèt kout de fè. Yap wè se machin yo SGPN. Kèlkeswa kot machin nan ye a yo konn ki inite k la. Donk ki vle di ke mwen asire m ke machin inite a fè travay inite a. E ide gen machin sa yo tou vini de premye atanta ke yo fè sou prezidan de la repiblik ke nou pral apwofondi pi devan. Sa fèt Akayè an 2017. Paske mwen konsyan ke mwen te kòmandan youn nan 3 inite sekirite prezidansyèl ki tap sekirize prezidan ki pi enpopilè, moze di, ke Ayiti janm genyen pandan peryòd kontanporèn sa a. Pou kèt kisa paske
msye te manyen anpil dosye sansib.
Nòmal aske gen moun ki pa dakò ak nou. Men nou menm nou klè. Sa nap fè jodi an pou peyi an. Apre 4 an nap goumen avèk yon seri de oligak kòwonpi, de moun ki deside kenbe peyi sa a, kenbe leta a ke map dirije a, yo pranl an otaj. Mwen menm mwen deside jodi a m retire leta anba grif yo. Sa vle di se 2 tig ki met leta a anba grif yo, mwen menm kòm yon chasè jodi a mwen retire tig sa yo. E map fèl. E map diw sa. devan kamera le mond antye, peyi sa pap janm tounen konn sa ankò. Nou pap janm gen des oliga kòwonpi ki konprann ke Ayiti se pou yo li ye. Ayiti se pou moun sa yo ou wè la. Ayiti se pou mwen ak pitit mwen. Ayiti se pou jounalis sa ou wè la ak pitit yo. Ayiti pa ka pou 5 moun, pou 6 moun, pou 10 moun. Moun sa yo, mwen mande yo nan non pèp sa, m mande yon brek. E se brek sa yo pa vle ban mwen l, m ap tape yo sou men yo pou yo bay li. Paske se lalwa k ban m dwa fè sa, pou m di yo apati de jodi a peyi a gen yon prezidan, yon prezidan ki di non, e non moun ki pale tande m ap fè w tande paske yo tout pale kreyòl, yo konprann kreyòl. Pèp la di l bouke. Li bouke avèk yon kategori moun, pa egzanp, pwodui petwolye avèk ou. Depi senkant an, gon moun ki nan pwodui petwolye, li rele m nan telefòn. Lè yon nèg gen telefòn yon prezidan, ou konn sa sa vle di? Pou l di m prezidan pa la pèp depi senkant an konsa. sa vle di depi 50 an, nèg yo achte gaz la yon pri X, yo vin vann li yon pri Y. Pandan n ap pale jodi an, Ozetazini genyen yon endis pri k rele Platts. Se SP Global, se li menm ki bay endis pri sa a sou mache bousye ameriken an. Ayiti se yon peyi ki konsome 42 milyon galon de gaz pa mwa. Sa vle di Ayiti elijib pou. Endis pri sa a. Epoutan, endis pri sa a ke Ayiti elijib pou li a, l pa janm jwenn li. Paske li achte nan plat sa, lè yo vini isit, kòm Ayiti se yon peyi ki nan Karayib la, yo vann gaz la bay Leta ayisyen nan endis pri ki rele Caribbean Posting. Diferansyèl pri a konn anviwon on dola. Ann fon ti egzèsis. Miltipliye 1 dola pa 42 milyon galon, sa fè pa mwa moun sa yo konn fè 42 milyon dola chak mwa sou do moun sa yo. Peyi a pa gen wout, li pa gen elektrisite, li pa gen lopital, li pa gen lekòl pou timoun ale. Peyi a debwaze, nou bezwen rebwaze l. Peyi a pa gen baraj irigasyon pou konstwi epi lajan ki ta sipoze konstwi fè sa yo, y al nan pòch yon minorite ki yo menm deside se yo k deside pou peyi a, se yo k di sa li se. Nou pa p pale zafè ideyoloji politik. Moun kap pale avè w la la son kapitalis li ye. Sa vle di m son antreprenè. Men m son antreprenè ki konnen ke lè m fè biznis, mwen la pou m peye taks. Mwen la pou m respekte sa lalwa di. Pwofi a, se de li m viv. Men jodi an Ayiti gon kategori de moun, yo di w ke yo naje dan dèzo twouble. Se lè peyi a enstab, se nan enstabilite politik, se la yo fè kòb yo. Mentnan jodi an nou menm n ap travay pou n kite peyi a bay moun kap vin pou dirije l la yon stabilite politik ki pèmèt Ayiti nou reve pou pitit nou a, pitit pitit nou an nou jwenn.
Se ta fè 2 karavan nan Latibonit pou te ka pwomouvwa pwodiksyon diri nan Latibonit te pote anpil, anpil, anpil bouch long, anpil wounou wounou, anpil annui a Prezidan de la Repiblik la. E m sonje jisteman USGPN te konn bouje l on gwo bis men longè ke nou te konn prete nan men Dinite. Chak fwa m gen misyon prezidansyèl fò m ekri. Dignité via Hiérarchie, bien sûr, pou ke Dignité ka met 2, 3 bus a dispozisyon m. Se te toujou konsa. Donk eseye konprann ke gon bus ki genyen, ann di m gen 40 ajan lan yon bus. Sa te rive Akayè. Yo tire sou kòtèj prezidan lè l t ap sot Gwo Kozè l, li t al fè yon vizit dè lye, yo t ap kire ravin yo ekse te yon fason pou ke dlo ka wouze plantasyon diri yo eksetera. Epi sou le chemen di retou, yo fè yon atanta sou prezidan de la Repiblik lan Akayè. Ajan USGPN yo, plis de 40 ajan ap eseye pase nan yon ti pòt. Gen 2 ajan ki blese nan eseye deplwaye rapidman. Gen 2 ajan ki tèlman wè ke gen yon blokis nan pòt la pou le deplwaman paske se sou fe nouri ke yo ye. Sou fe nouri, yo andan yon bwat konsèv. Gen 2 ajan se nan fenèt yo pase. Donk mwen kòm kòmandan, jan m te eksplike l lan, misyon m se dabò bonne marche inite a, e dezyèman le bien-être de mon personnel, se mete yo an kondisyon optimal pou donner du résultat. M drese rapò m. Men kijan pwojè gen 2 véhicules de combat autonomes de 5 pèsòn, donk yon chofè e 4 pèsòn pèche, oubyen 4 ajan pèche, kote premyèman yo ka siplonbe, dezyèman 2 vehicule lan etan yo deja taktik. Kote, olye m gen yon bus plennen, kounye a mwen disekte bus la an plizyè selil de konba oubyen ekip de konba, yo pa t kontan. Yo pa t kontan ditou. Pwòp direktè jeneral lapolis nasyonal, mesye Michel-Ange Gédéon, al nan radyo, je repèt, al nan radyo pou l di ke l pa okouran de machin sa yo.